Hello la famille kòman nou ye m vin ak yon bèl ti vlog pou nou ti moun malgre l pa twò long de kwa men m vin ak yon trè bèl vlog pou nou ti moun e paske m gentan konnen depi nan kòmansman nap poze kesyon paske nou wè ze nou wè lòt bagay ankò guys e ti pa nou ke anpil moun renmen e nap gade m la guys ki tap rache zonyon tap rache zonyon guys e son ze ke m ta pral fè Pandan ke kèlke lòt aktè te ban m bri, nou te oblije òganize yon ti bagay antre nou e pou nou te ka pase moman pi bèl e nou te oblije e fè yon ti zegèy ok. Men se mwen ki te bwè difi an. E pou moun ki konnen LBC se lè. Jel konn je yo non elbe elbe pa mal baw ti sel ok guys m pa mal nan gade m la guys tap rache hotdog mwen nap gade piman dous mwen te gentan rache tomat mwen zonyon m ok guys nap gade nan hotdog la m ye la map jete bagay mwen te gentan pran guys nap gad ad ok kite banm bri timoun baw tifi an e frè an te la tou guys ok malgre epa gran choz li tap fè. Mwen Mete bòt tifi ansanm avèm la timoun ok nap gadem ki ap gade sa kem sot fè la ki se bagay yo m te fin rache map ranje yo pi byen guys ok nap gadem timoun ki ap ranje afèm nòmalman paske m te vle zen an pase nòmal guys ok jan kem te vle zen an pase an egzakteman l pase konsa gòl lan fèt malgre l son abitid tou poum fè sak bon haa. Pa djòlè non ti moun. Aktè nou an pa mal non. Nap gade m nan ti moun ki tap kase ze ok. M pa konn ak kisa ou kase ze mwen menm e kouto m ki te nan men m. M tap kase ze ti moun pou m al bat. Nap gade ze an la guys e ansanm avè m nan gad adoken. Frè an te bò kote m guys li di m yon bagay ah lap di ah ou pa mal non men mwen oblije souri ti moun nap gade m ti moun kouto m toujou nan men m ma kase zye m nou tap fè ti pale antre nou la yap di ah Elbe ale men se yon foul pakèt wi ou konnen ou pa ou pa ou pa dwe nan lavi chache fè yon sèl bagay non ou sipoze evalye bagay yo.

E nou te, nou te fon, nou te pase yon trè bèl moman guys ok. E m pote ti blòg sa pou nou timoun pou m montre nou relasyon ki aktè yo genyen nan staff la antre nou. E e pa tankou lè pwojè anyway nou gon tèt ansanm non guys ok. Nou toujou ap pase de moman ansanm ki inobliyab. La timoun se mwen menm ki tap koupe sitwon m e paske fòk zen an gen sitwon guys ok. Baka ap fon ze pou pa gen sitron humm baka ap fon ze pou pa gen sitron eskem manti guys baka ap fè ze pou pa gen sitron ti moun la nap gade m te gentan fin koupe sitwonm e pandan ke map mete epi kiboy mwen map kontinye bat ze an guys kiboy kontinye ap bat ze an mwen menm m tap chache lòt engredyan yo pou m te ka mete nap gade m guys tap peze sitwon tap met sitwon nan ze an ti moun. M fèt kare met sitwon timoun imajine w yon timoun yon plato ze pou w di w pap met sitwon ladan humm èske gen moun kap manje ze sa timoun nap gade mwen men sitwon map mete guys ok men map pise sitwon map met sitwon guys nan ze an paske ze an sipoze gen asid ladan la guys e m still kontinye ap met sitwon m paske nap renmen vlog lan guys ok. N ap remèt si vlog lan e pou moun ki pa t panse si Elbe gen lèt talan ankò. Ki panse Elbe se sèlman lè ou di aksyon l ap ban n plezi non. M gen lòt bagay lakay mwen ankò guys e m panse ke ki pèmèt m gen lòt sans de vi tou. Ok paske m kwè nan sa guys. M kwè nan viv an fami, m kwè nan tèt ansanm. E son bagay ke m kwè ladan anpil. M kwè nan antouraj mwen. Imedyatman ke l pozitif avè m, nan gade m timoun ki te still kontinye ap met asid mwen nan je an. E pou je an te ka gen trè bon asid, yo oblije met yon bon kou ladan guys ok. N ap gade Adoken la guys, telefòn li nan men l, l ap filme tou wi. Ah bon. Baz la komanse ap debake sou mwen bò dife an. Tap di tann dat sa wap fwape ou poko wè sak pase epi di vini tout sou kote guys ok. Depi depi kri depi poko fri yap manje hotdog lan ti moun. Depi lèl poko fri yap manje ti moun. Pizza adoken komanse manje hotdog lan ti moun. Nan gadem nan kite fin mete ti poud magi m. E map brase ti moun E map bat ze an Gad ti panou an gwen jan li chita guys Li pat yon sèl non gon lòt anba l wi E 2 moun lan wi guys Nan gad pi di Chak nèg vin fon kou guys Chak nèg vin fon kou Ok Chak nèg vin fon kou ti moun Chak nèg vin fon kou Vin ede m Za LB m paka kite w pou kò Tout nèg ap di montre m tou Ou paka sèl ou menm tap konn fè sa w fè a Montre m tou Montre m Za LB. Sou sèl nou ye mesye. Fòk nou chak met men nou. Ok ti moun. Nan gade ti mesye yo guys ki ta ede m. Ok. Pandan yo vin goute. An m still tou fè yo ap fè lòt bagay tou guys ok. Nan gade la. Se ki sa ki ta bat. Fè chak nèg fè yon travay. Ado kèl menm e goute l ap goute ti moun. Bon men. Wè depi kri a manje oldog lan guys ok. Si e manti m tap fè nou tap kenbe m timoun depi kri yap manje oldog lan gèj wè wè mizè m timoun nap gade la e m te kòmanse ap met bay e nan je an m te kòmanse ap met zonyon m nan je an gèj paske lèl mwen te gentan cho m te kòmanse ap met zonyon m nan je an mete lòt bagay yo nan je an Pou nou te ka pase nan lòt etap ki se fwi an timoun. Nan gade m la m still kontinye ap met bagay mwen nan je an. M ap met ba yo e y ap goute tou wi timoun. Gade l ap ede m e l ap goute timoun. Sou pa ete guys e m panse n ap renmen ti vlog la timoun malgre vwa aktè nou an pa fin twò yes. E m panse ke n ap renmen ti vlog la timoun. M te fin travay li m potko met vwa. M te di fok m pase vwa sou li pou l te ka plis enteresan ok guys m pat ka lage la son selman ok nap gade m la ki tap mete oldog free pa gen tankou m te ka di sipèsta nan bagay yo guys ok nou te gaz te fini pou ze fèt te gen difikilte mwen rale chabon m limen.

Sak gen pou fèt la ap fèt la guys. Ado ki ap danse avèm gade wè bon m vin tonbe nan goute tou ti moun si mwen menm m tap fè bagay la m pa janm goute ado ki sèlman w bout all dog ado ki manje guys son bagay tèt chaje bon men men son vin parèt ti moun son goute men gade son gentan sou 2 Ann gade ok ti sa trete an timoun li vin pa ase pou ze an wi nan goute sèlman heyy vin pa ase pou ze an nap gade moun la ki tap depoze timoun te gen son guys nan espas la e m pat ka bay son an koz nou konnen pou dwa dotè la m pral vide ze non m di l paka konsa m voye rele baz la si m pral vide yon ze timoun tout moun ap di fòk yo jwenn anpil se ki. Tout bouch sipoze gonfle. Bon la m voye rele baz la. Tout nèg vin gonfle bouch pou m ka vide je an. Fòk tout nèg gonfle bouch yo pou m ka vide je an timoun. Wè jan feeling lan te ye guys. Tout nèg gonfle bouch yo epi mwen menm m ap vide je m. Wè wè bon m fini la bon. Se te yon se te yon moman kè kontan guys ok. Se yon moman inobliyab timoun. La jem tap fri guys e son moman inobliyab ti moun li bèl lè wap viv avèk zanmiw e toujou nan kè kontan e pa gen dispit antre nou e son bèl bagay guys ok son bèl bagay lè wap zanmiw toujou ap enjoy se blag ki toujou ap fèt antre nou bon men sa e goute lap goute frè an e goute lap goute asosye nou an ti moun se goute lap goute guys m pat met tout di an m pat met tout di an Li te oblije met ladan m kite rès ok paske je an te anpil ti moun. M te oblije met ladan epi m kite rès. M pa pa m pa vle nou pran m di mal non alò nan sans ke m di n aprè ti chòt mwen sou mwen, ti sandal mwen e lakay guys ok. Yon fason aktè nou an toujou ye la. Gade je m ti moun byen bèl nan kastòl mwen. E m panse ke n ap ban m pwen n ap ban mwen an. Paske nap banm pran nap bon mwen nan kòmante an gade baz lan te reyini bò dife an ay chak nèg vin yap pran sant yap vin gade je an timoun la mta vle tirel met nan vayèy mal pase nan yon dezyèm etap ki se mete rès lan a gade la mtap fè atansyon timoun avèk lwil lan poul pa tonbe nan bagay lan E map etire je an timoun e nan gade je an timoun je a te bèl wi kounya map gad sa e timoun pandan map pataje video ansanm avè nou e kounya m wè je an te bèl guys kounya map gade m wè je an te bèl timoun waw la dim kòman sa te ye guys nan espas kòmantè an Na dim koman n te wè zen an koman l te rive sou nou koman moman an te rive sou nou tou guys na gade m la ki ta pral pase pou dezyèm etap pandan mesye yo tap enjoy sa tap fè lòt ti videyo pandan ke mwen m tap frape zen an guys son aktè serye n gen an ti moun son full package ok son full package afè kizin mwen guys son bagay ke m pran a kè. Oke, n ap gade Ado Ken l ap rale paswa l pou l met ze pou li pou l goute. Eske nou asosye nou ak timoun? Wè, wè bagay lan? Eske nou asosye nou? La e, la etap goute a m pase la gays. E goute ap goute timoun. Goute ap goute. Bon, m oblije pran bagay tou timoun. Bon. Ay, m voye nan bouch mwen. M oblije pran bagay tou gays, oke. Se chak ki, ki parèt, y ap goute, y ap goute. M oblije pran yon bagay tou ti moun. Gat lwil mwen tap cho guys. Do ba. Gat lwil mwen sil byen cho. Avan m vide lot pati ze an. M te ka termine. Bon m pa ka montre nou tout bagay ti moun. M gentan fini la. Nèg ap pi di m bay goute. E lot nèg sou ban. Pitit pa renmenl ankò timoun. Eske nou wè jan anbyans lan te ye? Eske nou wè nan ki pwoblèm Kim te ye jou sa tou timoun bon e kote map bay kote bon m bay family nan pale menm nan aide best aide best m te bay adoken rale paswal ankò wi timoun wè adoken rale paswal ankò wè timoun eske nou wè adoken rale paswal ankò m oblije mete ladan ankò timoun eske nou wè timoun nan e kote. M tap bay goute guys M tap bay goute Tout nèg ap di yo pran sant yo pran sant M paka pa bay goute non timoun Bon la Je an la gentan tèmine guys E tout moun ap sèvi tèt yo E konsa anbyans lan te ye Apre radyo nou te bò kote nou guys Te gen son nou tap bwè Pandan ke nap manje ansanm Ok guys Bagèt sizo malgre l konnen gen sou tab la menl paka pa fè visye an timoun wè lè youn ap a 500 lap pran te gen lòt moun nan avè nou guys ki tap enjoy bèl moman sa kem te òganize avèk ti mesye yo pandan yo te banm bri e se tout se a tout yon kè kontan guys ok e moman sa kem te fèl. E se paske son plezi spesyalman pou mwen lèm bò dife. Mwen map fè sam renmen tou ki se fè a manje e se yon nan pastan m guys ok. Apre e lekti e fè a manje se yon nan pastan m guys ok. Mwen gade lòt konfrè yo ki tap sèvi tèt yo ti moun paske se konsa anbyans lan te. Se sèvi tèt ou e pa mwen ki fin pran dife an guys ki ta pral sèvi nou. Ki ta pral sèvi yo alò. E la wap wè lòt konfrè yo ki tap enjoy yo ansanm avè nou. M panse ke chak grenn aktè ki la nou wè vizaj yo deja sou chanèl e Stardens production an. Eeh guys, m panse nou wè vizaj aktè nou yo deja. Lè yo te ansanm avè m guys nou tap enjoy, se te yon trè bèl moman timoun. E se youn nan moman ke m pap janm bliye tou guys ok. M panse ke li bèl, li bèl lè w ap viv tankou m te ka di e ak yon lanmou pandan respè ap timèse avèk zanmou guys. Sitou nou ap jwe nan menm pwodiksyon e nou se frè e pa tankou nan pwojè pou n ap pwouve moun nou gen relasyon tanski odeyò de sa pa gen. Pa gen yon alèz wi. Pou mwen m twouve l pa t ap janm bèl. Paske vrè rezon an se, se, se apre lè kamera pa sou nou kisa ke n ka fè. Ok, n ap gad piti guys. Bouch li boure. Sizo menm l ap pran pou tèt li l ap sèvi moun. Gad mezanmi, sa parèt 2 pete nan men ti moun. Oh! Ahh anbyans lan te bèl vre guys si the best ka DP nan menl te gen bagay ti moun gad sizo ki tap pale pandan camera te anfas li an bon paka ba nou tande ti moun gen bagay e le oblije pèsonèl wi mte kontan avèk nou guys e pou bèl vlog sa nap wè pou yon lòt vlog ankò.